Ayisyen parèy mwen yo, bonswa, byenveni sou Ayiti 1804, chanèl pa w la. Tou dabò, jan n toujou konn fè l, n ap ankouraje w pou w abone a chanèl la, layike, kòmante e pataje videyo. Tanpri, ede nou devlope, ede nou avanse nan travay sa a, si ou renmen sa ke n ap fè sou chanèl sa a. Donk, jounen jodi a, nou gen yon sijè, ankò nou pral pale de Ayiti, ki se. Humm sèl e inik richès ke nou gen an komen nou tout lè ayisyen e se yon kesyon ke map poze ke anpil ayisyen panse avèk kesyon sa o mwen yon fwa nan vi yo eske ayiti ap janm chanje wi ou non e kòman donk nou konnen ke ayiti se yon sijè ki preokipe tout ayisyen konsekan. Ok Chanjman Ayiti a son bagay ke ou reve Si w son moun ki pozitif, si w son Ayisyen ki konsekan osi Ok Eske Ayiti ap janm chanje? Ok Sa se youn nan kesyon ke nou tout nou poze nan tèt nou. Nan lespri ayisyen anpil fwa ki dèfwa negatif, nou ka di non, nou ka di a peyi sa pap janm chanje ok, peyi sa pap janm chanje lap toujou rete kote li ye byen ke mwen konprann pou ki rezon ke peyi sa fè nou. oubyen rann nou negatif, ki ban nou lenpresyon ke li p ap janm chanje, sepandan se pa yon ekskiz ki pou pwouve ke nou pa dwe bay peyi sa yon chans. Menm nan lespri nou, nou te ka kite yon espas ki pou di ke peyi sa l ap gen pou l chanje yon jou kanmenm. Ok? Nou tout nou konprann tout bagay sa yo. Donk, si Ayiti ka chanje, youn nan kesyon ke nou sipoze poze tèt nou se kòman e ki jan li ka chanje. Ok? Donk, tou dabò, mwen renmen panse de Ayiti tankou yon peyi ki nan kontravansyon avèk Bondye. Ok? Paske tout rezon ki fè soufrans ke Ayiti pase, ki fè ras nwa la an jeneral, sitou nou menm, ke yo te al dèyè an Afrik mennen nou nan kontinan ameriken an, ke nou te tonbe dan lesklavaj sou tout peyi nan kontinan sa a, Spesyalman, e kòm si m te ka di konsa, genyen yon sò ki tonbe sou tèt nou, ok, ki pwouve ke men pèp sa pa gen chans. Pèp sa se li yo maltrete. E pa sèlman Ayisyen, men nou menm lè nwa de lamerik, e kòm si son pèp ke yo fè kò sou li, yo tout nasyon yo depi, depi lane e... 1500 ok jiska jounen jodia nou sibi menm sò yo le mond evolye le mond devlope la teknoloji vin mete pye li avanse men nou menm nou toujou jwenn yon fason pou nou rete nan menm kondisyon tè a tè yo nan yon sans nou ka di se fòt nou men nan yon lòt sans genlè gon pwoblèm ki pi pwofon ke sa genlè pwoblèm nou pa osi senp ke jan nou panse l la. Ok? E ki donk pwoblèm Ayisyen espesyalman, se yon pwoblèm espirityèl pou mwen menm, sa se opinyon m. Anvan ke pwoblèm nou, anvan ke pou nou di Ayiti gen yon pwoblèm sosyal, yon pwoblèm ekonomik, yon pwoblèm politik, yon pwoblèm edikasyonèl, ou byen menm yon pwoblèm imanitè, Nou ka di Ayiti gen yon pwoblèm espirityèl, kidonk Ayiti oubyen Ayisyen gen yon pwoblèm avèk Bondye. Nou gen dwa pa konnen rezon prensipal la kounye a, men gen yon bagay espirityèl avèk sous pwoblèm e kondisyon Ayisyen ap viv. Ok. Nou ka di ke, egalman, ke men Bondye, men Letenèl sou peyi sa a. Se yon peyi ki chatye pa le Dye Kreyatè. E pyès moun pa ka fè anyen pou li ke Bondye an premye. Aprè Bondye, se Ayisyen ankò ki ka fè yon bagay pou peyi sa a. Men kle delivrans la se nan men ayisyen ankò ke liye. Paske si nou nan kontravansyon avèk Bondye, si nou chatye pa Dye, se nou menm ki pou nou fè sa ke nou konnen pou nou rekonsilye avèk Dye kreyatè nou, epi pou nou ka gen yon lavi meyè. Ok, se sa ke liye. Alò pou mwen menm, se opinyon m, m jis ap mete yon bemòl sou konpreyansyon m de sous pwoblèm nou. Kounya la, an nou pale de Desalin pou yon ti tan. Nou remake nan listwa, pou tout moun ki etidye listwa, sitou ki fokis sou le père de la nation, Jean Jacques Dessalines, yon òm san parèy, pa gen oken òm k ap viv nan tan modèn nan, depi nan tan ke l te viv la jiska tan modèn nan ki te depase Dessalines nan kalite moun ke l te ye, e tout gwo lekòl militè dan le mond aktyèl yo etidye. Nèg ki rele Desalin nan, se pou yon rezon trè presi. E Desalin, ke lon vèy ou non, li yon egzanp nan tout sans pou tou lè gran zòm. Ok? Listwa montre nou ke gen 2 tip de Desalin. Ok? 2 tip de Desalin. Yon premye Desalin se yon Desalin ki se te yon solda, yon jeneral, yon chèf de lame, yon nèg ki te prè pou l goumen avèk tout konviksyon, avèk tout motivasyon li prè pou l libere pèp sa nan esklavaj. Ke l te tonbe, ou konprann, a tou pri, li prè pou l koupe tèt, boule kay, ou konprann, sakrifye tout bagay, tout vi l, pou l kapab retire pèp sa nan lesklavaj. E yon lòt Desalin, nou pral wè se lanprè. Nan L'Empereur Jacques Ier ki se te yon batisè e yon nèg ki te gen yon vizyon, se yon vizyonè e yon batisè e li pwal vini avèk yon vizyon, yon prèv de vizyon konkrèt ke li te gen pou peyi a ki se te la konstitisyon ke li te prezante le 20 mai 1805. Se te yon konstitisyon ki pral ki pral chanje vizyon peyi a. Se sou konstitisyon sa ke Ayiti pral bati, se sou konstitisyon sa ke an mwen de 2 zan Ayiti pral yon peyi ki pwospè, paske nou fèk soti dan la batay kontre lesklavaj, nou kraze, nou boule tout bagay. Jan Desalin te konn fè an nou koupe tèt nou boule kay, nou pral rekonstwi tout bagay mete tout bagay sou pye, nou pral vin yon nou al devni yon peyi ki ki gen de gwo zalyans komèsyal avèk Lèzetazini, Langletè, eksetera. Ok, nou pral gen de relasyon diplomatik e komèsyal avèk gran peyi sa yo, nou pral vin yon pyès enpòtan jewopolitik tou. Ok, donk plan de fer la vizyon d'un peyi pral konkretize avèk la konstitisyon de 1805 ki gen tout plan yo ladann de kòman

Yo tout yo kopye de sa Desalin te ekri. E Desalin anfen, rejim politik li a, avèk l ap analize konstitisyon Desalin nan, se li menm ki te kreye rejim politik sosyalis lan.

Donk, Karl Marx te leve jwenn, li etidye li li de gran tòm ki te pase deja, li pral jis rekopye sa ke li wè deja. Men le pyonye di rejim politik sosyalist etè Dessalines. Ok? So, konstitisyon sa se li menm ki te baz de transfòmasyon ki pral konstwi kalite moun ki pral ba w peyi Ayiti ki te pwospè an mwen de dezan. Ok? Pa gen yon peyi, medam e mesye, ki rive pwospè e ki fonksyone pandan ke y ap inyore konstitisyon papa nasyon yo, les pères de la patrie te kite pou yo. Pa gen yon peyi ki fonksyone aktyèlman, pa gen yon peyi ki fonksyone konsa. Sof Ayiti. Petèt ou ka jwenn nan lòt peyi afriken yo, menm bagay la repwodui paske nou sòm dè nwa, pa vre? Nèspa? Donk, se la menm choz. Men, pa gen yon peyi ki totalman inyore dokiman spesyal ke le Père de la Nation te mouri kite pou yo. Menm Etazini yo toujou kenbe orijinalite dokiman ke Père de la Nation yo te kite pou yo. Yo amande l sèt, paske le mond evolye, le mond vin gen yon pakèt bann aranjman nouvèl, Li fèt ladan, donk yo amande l. Men sepandan, yo pa voye l jete epi yo pran yon lòt konstitisyon ke yon lòt nasyon ba yo, sa pa fèt. Epi yo adopte l, yo fonksyone avè l jan ke yo ba yo l la. Ki è le ka pou nou an Ayiti. Ke ou vin jwenn Ameriken vin ban nou yon konstitisyon, la konstitisyon de 1987, oubyen 1987, se avèl ke nan fonksyone kounya aktyèlman la. Sa vle di nou totalman inyore konstitisyon ki se dokiman prensipal ke pè nasyon sa a te kite pou nou, nou totalman inyore li, nou pran yon bagay ke Ameriken ban nou. Ok. Nou adoptel pou nou sèvi avèl kijan pou ayiti pata tonbe nan sa ke li ya la an 2021 an paske nou nou abandone tout sa ki fè nou ayisyen tout sa ki fè nou otantik tout sa ki soti nan sous nou nou abandone yo kòman pou nou pata fè rive la jounen jodi ya se pa yon aza se pa etonan ke nou nan eta sa. Paske nou abandone sous nou. Ok. Fok nou retounen nan dokiman sa yo. Nan mœurs ansyen yo. Nan kilti ansyen yo. Nan sa ki fè nou ayisyen. Sans oubliye la konstitisyon de 1805, paske se yon dokiman envyolab. Se yon dokiman envyolab, li sipoze ye. E nou sipoze retounen avèl. Chanjman Ayiti a son li baze sou yon sou konstitisyon 1805 lan. Se sèl chemen pou nou swiv pou nou kapab antre nan destine ki apateni a nou menm nan. Pa gen asòti de la. Se sèl chemen ki pou al fè Ayiti devni peyi ke l te sipoze ye o kòmansman an. Fòk nou retounen nan sous nou janm toujou dil san sa pap janm gen delivrans pou ayiti nou mèt bliye sa antouka mèsi bokou e mwen gen yon kopi de konstitisyon an pou tout moun ki bezwen konstitisyon an yon vèsyon kreyòl la mwen ka patajel avèk nou. Swa ke w ekri nou sou Facebook, swa ke w ekri nou sou Instagram, m ka voye kopi a pou nou epi nou menm nou pral pran tan nou pou nou kapab gade li, li li, kontanple l'idée du génie qui était le père de notre patrie Jean-Jacques Dessalines. Merci beaucoup. Abone like kòmante e pataje video a e fè nou tande opinyon ou mèsi bokou.